Hey guys, non pam se Hugues, mwen se yon tax preparer e mwen se yon kredi repair spesyalis. M travay pou konpayi sa ki se Perfection Financial Group. Nan Perfection Financial Group, nou ofri diferan services, nou fè tax services, wou deja konnen it's tax season, so rele nou si wap chache yon konpayi ke wou bezwen fè konfyans avèk enfòmasyon w, se nou menl ye, se nou l ye, wou ka rele nou, nou ka ede w nan sans sa, e si wou menm wap chache yon konpayi ki ka ranpli fòm imigrasyon pou ou, ki ka ba w sèvis imigrasyon, ou ka rele nou tou, nou disponib e byen dispoze pou nou rann ou sèvis sa yo. So, e nou se kredi Repair Specialist, so, ou menm ki pa gen kredi ditou, e ou menm ki gen kredi, e kredi w pa fin twò nòmal, ou ka rele nou, nou ka ede w, nou ka ede w ouvri kredi w, oubyen nou ka ede w ranje kredi w. Alright so jodia mwen fè vin fè ti video sa poum pale avèk nou de pwogram sa prezidan Biden mete sou pye pou 4 peyi sa yo nou konnen deja so mwen vle vin di nou paske mwen wè sou entènèt la anpil nan nou ap fè anpil jokes avèk jan de avèk pwogram nan so e anpil nan nou tou m panse pa prann o serye jodia mwen fè ti video sa poum vin di nou Nou sipoze pran pwogram sa oseye, s on gran avantaj nou menm nou genyen. Daprè rechèch mwen fè sou pwogram sa, se pa yon pwogram ki just leve jodi a ki parèt, s on pwogram ki te ki te deja disponib pou plizyè lòt peyi an Lòt peyi yo ki pale espanyòl yo but nou menm nou pat okouran de li nan kominote a paske nou pa li pat egziste pou nou menm. So jan de pwogram sa yo son pwogram imanitè li ye si on peyi ap afwonte on seri difikilte difisil peyi a difisil like anpil pwoblèm nan peyi a yo toujou ouvri jan de opòtinite sa yo pou peyi a. E anplis, lè mesye, lè Prezidan Biden te rive sou fwontyè a, li te wè se 4 peyi sa yo, imigran 4 peyi sa yo ki plis sou fwontyè a ki vle travèse soti Meksik vini isit. Se pou youn, se youn nan rezon sa yo. E nou menm nou konnen tou difikilte ki genyen nan peyi nou Ayiti Apre lanmò prezidan an, tout bagay tonbe alo pou bandi pran peyi a. So se nan rezon sa yo, se nan kontèks sa yo, yo ba nou jan de pwogram imanitè sa. Sa w dwe konnen nan pou pwogram imanitè sa. Ou menm ki bezwen, ou menm ki Ayiti ki bezwen yon moun pou sponnsorize w pou pwogram nan, premyèman moun nan pa bezwen fanmi w, Moun nan pa bezwen yon yon relatif ou. As long as moun nan ka ede w, moun nan disponib e dispoze pou ede w, li ka fil aplikasyon an pou ou. Sa moun isit la ap bezwen pou l fil aplikasyon an? Moun isit la ap bezwen sèlman moute sou wèbsay imigrasyon isit la, li deja konnen l, li pral pran fil fòm I-134 a. So lè l fin fil lè l fin fil fòm nan so l ap jwenn tout enstriksyon yo nan fòm nan. Epi aprè de aprè de twa oubyen yon semèn imigrasyon ap fè l repons l ap fè l konnen ke li apwouve pou li apwouve pou l sponsorize whatever like moun li vle sponsorize a. So lè moun nan ou menm ki Mande moun nan pou l sponsorize w, moun nan ap fè w download on app Ayiti ki se IBP One, so ou download app sa, ou fè menm aplikasyon an, men dabò fòk ou gentan gen paspò w, si w pa gen paspò, paske depi pou moun nan sponsorize w isit la ap fè aplikasyon an, yo mande l tout enfòmasyon sa yo. So as long as moun nan fin fè pwosesis isit la, leta, I mean imigrasyon di l li apwouve pou ou sponsorize yon moun ou menm res bagay yo se nan men w li ye ayiti yo pral voye lè w fin ou menm ayiti ou fin fè aplikasyon w e yap voye fè menm prese menm pwosès la avè w pou yo di w ke w apwouve epi lè w fin lè yo fin di w apwouve yo pral ba w yo pral tout bagay sa yo ap fèt pa imèl yo pral voye yon imèl ba w imèl la ap di w kòmsi pou al fè like pou al pran piki yo pou al pran vaksen yo paske yo pat pran yo paske pouw vini isit even wap vini an sou piti chen papaw oubyen si wap vini sou rezidans ou kèlkonk fòk ou still fè jan fòk ou still pran jan de vaksen sa yo so vaksen sa yo required lèw fin fè tout sa ou gen pouw fè pran tout vaksen yo ayiti yap voyw lòt email pou yo diw siw apwouve pou si w apwouve pou viza a e si w pa apwouve. Depi w yo di w ou apwouve pou viza a, sa sèlman ou gen pou w fè, se jis achte tikè w epi mete w nan nenpòt state ou vle vini an, sa vle di nan nenpòt state moun ki te ki te di l ap sponsorize w la ye a. Mwen mwen panse nou plizoumwen eklèsi sou sou sa Sou sa nou sot di nan videyo a, depi w follow pwosesis sa yo, m panse lap easy. Li vrèman fasil, si w menm ou pa ou pa comfortable nan anglè pou w pou w ranpli fòm sa isit, ou ka kontakte nou nou ka ede w, so ou menm ki ka fill li tou, li vrèman easy, vrèman fasil, ou ka fill li pèsonèlman. So ou menm ki bezwen sèvis sa, si w bezwen sèvis sa nan men nou, ou ka rele nou nan nimewo sa ki se 407

pou nou ba w sèvis sa yo. Rele nou nan menm nimewo sa ki se 407 376 47 67 oubyen ou ka vizite wèbsayt nou si w pa jwenn nou sou apèl ou ka vizite wèbsayt nou sou ww dat pfglife dat com ww dat pfglife dat com Ou ka kontakte nou so n ap ret tann ou pou nou ba w sèvis e pa bliye pran chans ou paske ou pa janm konnen.